Ahh m pa pral twò twò long paske de tout fason gon seri de bagay ke m ta pral di e m byen kontan ke Ari di yo sitou e sa ki konsène kestyon e lojman e de kalite men yon sèl bagay m ta renmen di e e gen de lòt bagay tou kestyon baz legal kestyon lojman m panse e e kòlèg mwen yo di l deja Men sa m ta renmen raple jisteman se kestyon sa nou rele reyèlman yon bon kay, yon lojman desan. E gen yon ansanm de 9 kritè ke ke ke ke pou pou pou yon lojman respekte se kòmsi n ta kab di son screening list pou n di èske lojman sa son bon lojman premye bagay nou konn premye bagay la fòk lojman an li gen ase entimite dezyèm bagay la fòl gen aspe ase de plas pou moun vire anndan l pou lestop yo pap frape pou moun pap frape lestomak yo ansanm piwpiw Fòl genyen tou pase ou gen dwa nan yon espas e depim vire lòt moun nan vire epi nou frape boul. Twazyèm bagay fòk gon bon sistèm de sekirite. Sa vle dire ke son lojman kote e lè nap pale de sekirite nou pap pale de kestyon e kanbriyolaj etc men nap pale de e sekirite an tèm de katastwòf natirèl etc etc. Fò l gen yon bon ekleraj, fò ke limyè ka rantre ladan l fasil, fòk li gen ase ouvèti ki pèmèt espas la pran lè. E lòt bagay ankò, gen tout enfrastrikti de baz yo nan lojman sa a. Sa vle di, tout sa m bezwen, kwizin, etsetera. Fòk li gen kote tou, fòk kote a pa twò lwen zòn travay moun yo. E sa fèm byen kontan Aristo t di yon bagay la a ou paka al konstwi yon kay a 20 kilomèt alòske moun nan li pa gen transpò fasil etc epi pou l al travay kote a fòk tout sèvis ki enpòtan nan lavi yon moun li pre kay sa a. Lòt dènye bagay e ki youn nan trè trè trè zenpòtan kri nan youn nan e kritè ki trè trè zenpòtan, tout kritè yo trè zenpòtan men sa a li vrèman enpòtan nan sa nan sitiyasyon kote nan peyi ke n ap viv la fòk lojman an tou l pa twò chè. Donk lè nou fin gade tout kritè screening lis sa a n ap poze tèt nou kesyon èske lojman ke n genyen yo Pa egzanp, Vilaj Kazimè lan, li respekte kritè sa yo rele yon bon lojman. Nou konnen te gen yon ansanm dòganizasyon an 2011 ki te fè yon ansanm de refleksyon. Se prè de 50 òganizasyon ki te reyini sou inisyativ FRAKA. E yo te fè yon pakèt refleksyon. Refleksyon sou kijan kondisyon moun ap viv. e jan ke li enpòtan aske moun kap travay jwenn moun kap sibi eviksyon fòse yo alepòk te jwenn reparasyon. Youn nan lòt remak ki te atire atansyon m se sa yo rele. Kesyon, Solis, fotokopi solisyon. Ou, Ti chèlte a se yon fotokopi solisyon men ki pa reyèlman pote ankenn solisyon nan pwoblèm moun yo. E konkou ou, nou konn sa sa, nou konprann sa sa vle di fotokopi nan lang pa nou, sa vle di se vrèman yon bagay ki bay yon aparans men ki pa, ki pa, ki pa, ki pa, ki pa pote vrèman solisyon a pwoblèm ke n ap viv la. Donk, ti chèltè a, se te youn nan nan bagay sa yo, se fotokopi solisyon. Lòt bagay ankò, e se nan sans sa a, nou sonje tout òganizasyon yo te pran yon te pran yon seri dangajman. Youn nan pi gwo angajman yo te pran pa t angajman pou yo kontinye goumen pou pèmèt moun jwenn bon kay pou yo rete. E goumen an pa vle di sèlman. Fè manifestasyon li pa vle di sèlman e ann voye kout pwen ann joure men l vle di tou patisipasyon nan kad sektoryèl la e m panse e yonn nan bagay ke are nou nou trè nou trè nou trè aktif nan nan tab sektoryèl la pou n ap bay e e rekòmandasyon pou pèmèt aske bagay yo avanse. Men nou gen yon ansanm de rekòmandasyon yo anpil men m pa p eseye rete sou tout paske m panse nou tèlman pale la gen yon ekip rekòmandasyon ke ke nou di deja ki pase. Men youn nan bagay ke m te vle di se ke pa bliye e menm avan tranbleman de tè lan te genyen 20 pousan teritwa e e Kaka se 80 pousan popilasyon ap viv nan 20 pousan teritwa. Pi fò teritwa, pi fò se se nan Pòtoprens. Donk, li enpòtan aske nan plan nasyonal lojman jisteman gen yon nou panche sou konnen kijan n ap fè reyèlman paske yè menm maten an m te pale de sa kesyon desantralizasyon an. Nou pa ka ap fè sèlman e e e lojman nan Pòtoprens paske de tout fason Pòtoprens pa Ayiti, e nou pa ka tou nap nap kouri pou kesyon Repiblik de Pòtoprens lan, dayè se li ki ban nou tout kalite tout kantite mò sa yo an 2000 an 2010, donk li enpòtan aske nou e fon lòt opsyon. E m panse pa egzanp e nou menm nan GARR youn nan bagay nou te wè tou sèke gen de moun ki al Plato Santral ki se premye fwa yo al Plato Santral e yo rete kounye a, men fòk yo jwenn yon altènativ e sa fè n di pwoblèm nan miltidimansyonèl. E li enpòtan tou aske nou sispann, paske youn nan pwoblèm ki gen se ke moun fè kay nenpòt ki jan. Se vre, genyen moun yo gen kapasite pou yo konstwi, se vre nan katye prekè yo moun yo konstwi nan nwit, Men m panse sa montre tou ke m gen yon Leta k ap fonksyone lajounen sèlman. Ò, lè m ap dòmi, fò m gen yon Leta k ap fonksyone. Paske Leta pa fonksyone douzèdtan, li fonksyone vennkatrèdtan. E lòt bagay tou, li enpòtan aske. Kestyon sa a pa lage nan men sektè prive a sèlman. Paske depi nou rantre viv nan sektè prize a, nou trè klè, nou ap viv nan yon sistèm kapitalis, si l pa p fè anpil kòb, e anpil anpil kòb, li pa p konstwi. E lè l konstwi, l konstwi pou moun ki ka fè anpi, ki ka ba l anpil kòb. Ò, nou menm, nou ap panse plis pou yon kestyon lojman, de lojman sosyo, sa vle di, li enpòtan ke Leta a envesti l e l pran kontwòl bagay sa a, pa kitel nan men sektè prive a e si sektè prive a ap fèl fòk li fèt yon jan pou pèmèt aske jisteman lòt lòt kalite lòt lòt moun li menm li antre ladann pou pèmèt moun ki pi vilnerab yo kapab jwenn pa yo paske nou di ni kay ni tè se sous lavi yo ye donk si ni kay ni tè se sous lavi yo ye donk li enpòtan aske leta gen yon kontwòl kèlke pa sou sous lavi sa. Nou pa di pou l pran l otomatikman, totalman, men fòk gen yon vrèman yon maryaj antre sa leta vle e sa sektè prive a fè pou kè moun ki plis moun jwenn jwenn kay. E lè n di, nou di bon kay. E lè n di bon kay, nou vle di lojman ki respekte tout nòm screening list ke nou sot bay la a. E lòt bagay tou sèke kestyon lojman son li dwe marye avèk tout lòt dwa yo. E fòk gen enfrastrikti yo fòk yo nou pran yo ansanm tou. Kestyon dwa edikasyon, dwa sante etsetera fòk bagay sa yo li fèt ansanm pou rantre yo nan dwa lojman. 2 dènye bagay ke m ta renmen di ki trè espesifik, paske an jeneral nou fè kay, e se e pa kay nan lojman sèlman, men tout pwojè n fè yo, n fè 2 pwojè konsa san ke n pa genyen e e de de de de konsiderasyon espesifik pou 2 gwoup espesifik. Fò n pa bliye lè n ap fè kay, sosyete a pa gen moun ki. gen 4 gen 2 pye yo sèlman gen moun ki pa gen 2 pye yo oubyen ki pa gen 2 ponyèt yo m panse si nap fè 2 kay fò n konsidere sa tou pase gen 2 gen 2 fanmi ki gen 2 andikape epi ki pa ka abite nan kay ke n fè yo lòt bagay an ki enpòtan tou fò n pa bliye e nap viv nan yon sosyete kote ki genyen prè de 54 pousan fanm. Peyi nou an gen konsèy san kouvant fanm, donk li enpòtan ke n pran bezwen espesifik fanm yo ak timoun yo nan pwojè lojman nou yo. Paske tout sa yo, se paske l chita diyite, nou gen yon prensip, nou di prensip la se diyite moun. Si n ap fè kay, bon kay li dwe respekte diyite moun, dwa moun, paske malere pa chen. Se dwa l pou l viv.